Hello bonswa bonjour se sèvant ou michanda ki voye epi ki vle pote yon ti video pou ou aswè a ansanm avèk robens lodes whatever yes nou santi nou rejwi nou kontan pou nou kapab pote ti video pou ou chak lè nou vini devan kamera kòm nou diw pou nou pote ti video yo se yon plezi pou nou. Nou pa gen anpil tan men aswè a nou vle pote yon ti video nan yon kout tan pou ou pou nou pale ou de kijan pou ou renmen moun ki bò kote ou spesyalman renmen paran ou respè pou manman ou papa ou e nou pral ba ou kèk ti vèsè kòm mwen di ou se sèvant ou sè Michantaj Moise paske nou pa pale san reverans nou renmen bay ti vèsè pou kapab kore sa ki nou di yo Right baby? Yeah, trè senp. Babe, wè se djakèt.
Oh I forget.
Gen legend. So yes, um, nou pral pale de respè. Baby, your jacket, your jacket. Um, you find it? Okay. So guys, I'm sorry, I'm sorry. yes, um, nou um, apote video sa nou de ya. Rezon la vle kite l pou mwen. Pou kont mwen. Li fò. Li so mean. So yes, um, n ap rekòmanse pou nou pale ou de respè pou manman ou, papa ou. Mwen ta renmen dabò, bebi, di yon vèsè ou konnen bebi de respè pou manman ak papa. Nan bib la.

Ke ou dwe respekte manman w avèk papa w. E asyon nou pa sèlman vle di respekte manman w avèk papa w, nou vle di ou tou pou respekte moun ki reprezante manman w avèk papa pou ou an nan moman ke w ap viv la aktyèlman. Gen moun ki kapab pa yon manman pou ou paske l pa pouse w, gen moun ki pa yon papa pou ou paske li pa t mete ou nan vant manman w. Men, pou jan li viv ansanm avèk ou, pou jan ke li renmen w, li apresye w, li vin vo plis ke manman an. On sèl bagay ki pa pwouve ke li se manman paske li pat pouse yo. On sèl bagay ki pa pwouve ke li se papa paske se pa li ki te mete yo nan vant manman w. So ou dwe respekte moun sa a paske moun ki kenbe men w pou te fè w mache a, moun ki te premye bo w la, moun ki te premye konn ba w lanmou nan vant lan tou, ki se wi manman w lan, avèk moun ki vin kenbe men w pou mache a, Ou dwe respekte yo. E m vle di tou, se pa sèlman respekte manman w, papa w, oubyen moun ki reprezante yo a, men respekte zanmi w, respekte fanmi w, respekte vwazinaj ou, e konsa ou kapab gen yon bèl vi. Paske pou moun respekte w, fòk ou respekte l. Right? Ok, so li gen yon vèsè ke menm pafwa m toujou di, ok, poukisa ke mwen dwe respekte? Moun, m renmen poze kesyon. Poukisa m derespekte moun? Poukisa m dwe respekte manman m, papa m? You know? But, li biblik ke ou dwe respekte yo. Ou konnen sa deja. Men ou pa fè l. Silvouplè, depi jodi an, si ou pa t respekte paran w, oubyen fanmi w, zanmi w, respekte moun. Respekte moun. Premye moun pou respekte se fanmi w, se manman w, papa w. Respekte.
Lè sa wap pi jwenn benediksyon. Wi, wap jwenn benediksyon. Of course, bib la ki di. Exode 2 verset 12, li di, Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sa vle dire que ou gen rezon pou respekte manman avèk papa ou kapab viv lontan. Paran nou yo toujou di nou sa, lè ou respekte moun, ou viv lontan. Ok. Gon lòt vèsè ki di pwovèb 20 vèsè 20 li di si kèlkun modi son père et sa mère sa lanp se tendra o milye dè tenèb ou pa dwe kòmsi modi paran ou kòmsi modi paran ou pafwa ou tèlman joure manman ou Ou pa konn wè gen moun ki konsa baby yo telman joure moun mwen yo lè moun nan dous ak manmanl oh m sot mete pou li la li lè moun nan dous ak pa paranl papal manmanl lap pale ou sezi paske lè sa wap madichone yeah yeah ou modi paranw ou modi vye koze ou m pa ou byen ou pa fyè de paranw mezanmi kelke swa lè sa lè sa ki de moun se yo menm ki chache paranw modi yo dèfwa paran konn menm di konsa ou map leve tete goch mwen.
Oh Map fè yeah! kè bagay.
Sèke se jan timoun nou konn pale avèk paran yo dèfwa ou konn di paran yo de se de pawòl yo pa ta dwe di pou blese moun nan. Dèfwa gen de moun yo tèlman konn fache, yo di a m pa t mande fè non lè w fè sa w eksite paran w, ou pa ta dwe fè sa, sa s on gwo madichon ou ye.
Yeah! So gen moun ki vrèman eksite paran yo tankou Baby di paran konn Modi timoun nan tou. Paran konn modi timoun nan se pa fòt li paske w tèlman ap fè l fache. Lè sa wè li pa renmen w se pa renmen l pa renmen w. Pa gen manman pa renmen pitit li, pa gen papa pa renmen pitit li paske nou sot nan sente, nou sot nan san. Ok, gen yon lòt vèsè ankò Baby ki di nan, li di konsa Matye 14 vèsè 4 a 6, Kar Dye a di, Onore ton pè e ta mè, e selui ki modira son pè e sa mè,

Paran pa gen mwayen, pa gen kapasite poul edel, yo pa respekte papa paske papa pa gen kapasite poul edew. Like guys, li menm si paran ou pa gen mwayen poul edew nan janw ta vlel edew lan, respektel. Se sa ke Bondye mande nou fè, respektel. An lojik menm si ou pa ta kretyèn, ou pa ta kretyen, ou konnen ke li natirèl pou respekte paranw. E kounya nan tan nou vin rive la, wap jwenn menm jèn fi, jèn gason andan legliz, Pa respekte paran yo. Umm ou konn wè jèn gason jèn fi ki ap fè nenpòt bagay epi lè w di yo umm kot manman w oubyen manman w pap di an Ah li lakay ou. Li lakay ou oubyen an manman m because yo pa respekte manman an e pou otan li. Pito yo te di w manman an.
Si moun nan pa egzanp yo site non moun nan menm si moun nan pa egzanp manman rele Adrian, ah Adrian nan lakay la. Yeah gen moun konsa. So li bon pou respekte paran ou. Umm mwen menm sa map di an m toujou di sa ni baby si baby konnen ke umm gen yon bagay la pral dil ke li pa fèl li pa dwe dil e mwen menm tou sim konnen gen yon bagay mwen pwal di kem pa fèl m pa dil so mwen respekte paran mwen respekte paran m anpil mwen krent yo mwen pè lèm di krent pè kòmsi pa kòmsi pè nan sans like Si ya pral bat mwen, ya pral rele sou mwen. Nan sans kòm si, lè m ta vle aji, si paran m fè m yon bagay ki mal, epi m vin panse sa labib di, mwen koube. Mwen koube. Menm si m te gentan fache, mwen repliye m, mwen mande padon, mwen fè eskiz. So, ou dwe respekte paran ou. Yes, pafwa paran yo irite nou. Pafwa, paran yo fè nou bagay ke yo pa ta dwe fè nou. Yo di nou bagay ke yo pa ta dwe di nou. Men, Aprè lè m reyalize se manman w, se papa w, ou reziyen w, ou pa gen chwa so. Bon jan tou paran ka fin fè w bagay pa w dèfwa yo konn an tò, gen de paran tou yo gen dwa yo pa renmen eskiz like si yo fè timoun yo bagay an e timoun ou ye sa m fè w ou dwe asèpte non li pa vle sa paske dèfwa se ou menm k ap fè timoun nan pa respekte w tou. Men lè ke ou fè bagay la ou ko di pitit mwen sorry de sa m te fè a bagay sa yo, lè sa ou vin pi fò, lè sa ou vin fè ti pitit la plis respekte w, konprann tout bagay la. Yeah, e tan ke paran tou, m tou vle pandan Baby ap di sa, ba yon ti konsèy pou paran yo, pa pè fè timoun nan eskiz. Pafwa si se ou menm ki antò etan ke paran, ma chérie, jan w rele pitit ou an, I'm sorry ok manmi sorry manmi pap fè w sa ankò men paran ayisyen nou yo pa renmen di sorry yo pa renmen di timoun nan eskiz jan Baby di l lan menm si se yo ki antò yo bat ou enfo oubyen yo di w pawòl enfo se pat ou menm ki te fè bagay lan yo di se ou ki fè lè yo vin reyalize se pat ou menm yo pa gen kòmsi yo pa gen kè pou yo kòmsi vin di w cheri bon on ti òg anbrase w di I'm sorry Yo pa konsa. Like nou menm etan ke pitit tou nou bezwen sa. Tout timoun ta renmen sa. Lè l konnen, timoun nan konnen lè l pa antò. So li konnen lè l pa antò. Lè l antò tou li konnen menm si menm si li pa vle di li antò li konnen. So etan ke paran, umm yeah etan ke paran pliz di di timoun yo sorry. E timoun yo tou respekte paran w a tout nivo. It doesn't matter jan paran te ye, kit li te pòv, li te rich. Li pat respekte tèt li. Ou menm ou fèt pou bal respè. Ou fèt pou bal respè. E nan videyo sa mwen tou vle di eskiz a paran pam. Si m ta fè yon bagay ke m pa ta di yo eskiz. E pandan se tan m kanpe devan kamera map fè videyo. Yo pral wè l. I'm sorry mommy, I'm sorry daddy si m te fè yon bagay ki mal ke m pat di w li, ke m pat konnen li. So paske mwen vlejis devan Bondye. Ou menm ou si I'm sorry mommy, I'm sorry daddy. I love you daddy, I love you mommy. Ase mpa vin respekte yo. Yeah.
I mean, sometimes ou pa konnen de respekte yo, men mm. papa yo di yo panse. Paske paran nou yo depi ou fon bagay ke yo pa vle ou fè, otomatikman mm-hmm. yo di ou pa, e paske ou pa respekte ou fè ou fè. Menm si se dezi kè ou, menm si se paske se sò san tou ka fè, yo di de respekte. Sa pi enpotan anko, baby. Yeah. Antanke jèn, nou dwe tande konsèy paran yo. Byenke m konnen gen de konsèy yo kapab bay, se pa sa w ta dwe. Men depi si w pa respekte l, ou pap tande konsèy li. M konprann. Yeah. Se sa menm, se sa m vle.
Ou dwe respekte paran pou w tande l, paske depi w pa respekte paran, menm si sa, tout sa l pral di w, ou pap pran l pou anyen. Men kon w soti deyò a, yon lòt moun deyò di w, menm sa ke manman w ki anndan kay la te di w lan, papa w te di w lan, Menm bagay lan se li menm li di w ankò ou ou pran sa moun nan di w lan ou believe li men w pa pran sa paran w te di w lan because ou di paran m yo yo sòt yo dis yo dat petèt gen nan yo pat fè gwo klas gen nan yo ki pat menm al lekòl pafwa gen nan yo tou se sèlman an e travay travay travay yo pa janm fon jou lekòl pou sitou pou isi yo pa pale anglè ou panse ke yo pa konnen sa y ap di an but yeah yo konnen sa y ap di an.

Paran nou yo deserve love, yo deserve pou renmen yo, yo deserve pou like you know pou an cheri yo because sa paran nou fè nou, m sonje yon ti ilistrasyon baby kote pastè tap di, anpil moun konnen li deja, yon pitit ki te rele manman li nan kot, nan jijman, paske manman dwe l yon lajan. Epi manman pat gen lajan poul ba li. Epi li rele manman nan jijman. Pandanl rele manman nan jijman, manman ale, e manman prezante, lè jij la di manman, lè pit la fin pale, l di manmi dwem, manmanm pa peyem, mwen bezwen manmanm peyem. Alos ke m pa konn si son bagay verite, menm si son egzanp so poum jis moutrew yon bagay ki gen egzanp. Ok, I don't know. But lè. Manman pale, manman di, m pa gen pwoblèm. Manman avèk tout sajès li, li di m pa gen pwoblèm pou m peye pitit gason m sa ke mwen dwe l la. Men avan m peye l. I'm sorry, e m yon pitit gason, pitit fi. Yon pitit fi, li ka fi, li ka gason. So I don't know, you know, m jis ap bay enstraksyon. So, m pa ki la.
Oh, ou tande? Oh, yo tout bagay la. So, yeah, m pa vreman konnen ki, ki, ki, ki, ki se te, ki sèks li. Se te fi, se te gason. Ok, fi. But, li te yon pitit. E pi, manman di, pitit lan ap peye m tout sa ke m fè pou li depi jou ke papa l te mete l nan vant mwen an, jiskaske li fèt, tout sa ke mwen te konn fè pou li, l ap peye m yo, e pi mwen menm m ap peye l sa m vle la. Lè pit la imajine, epi jij la pa ka di anyen, l di pit la, tande sa manman di, lè pit la imajine sa manman fè pou li, li oblije bay legen li, li anbrase manman an, li kriye, li mete ajenou, li di manmi I'm sorry, I'm sorry, sa m te fè a m p ap fè l ankò, padon, m pa konn nan ki lang li te di l, men li mande manman padon paske li vin santi l antò. Baby, ou pa t nan jijman. Bon yeah guys, so se jis pou m montre nou ke Sa paran nou yo fè pou nou depi menm jou l te mete nou nan vant lan yo pat jete nou gen anpil moun ki jete timoun so e nou menm se paske Bondye te vle nou fèt e paran nou te renmen nou gen moun ki pase anpil mizè pou timoun nan se pa te nou paran renmen wi paran renmen w non li te renmen w ki fè l pat jete w depi o kòmansman paske depi o kòmansman paran poko manyen w bebi li ki ta renmen w li ki tap manyen ti vant lan. Se paske li te renmen w. However, gen yon lanmou moun nan gentan santi pou timoun sa depi nan vant, li pa santi l nòmal pou l jete li. So nou pa rive la men pou m moutre w ke paran w renmen w anpil, ou dwe l respè. Menm si kounye a nan nivo ke w rive a ou son gran madanm, ou son gran mesye, w ap fè gwo lajan, Ou panse paran w kounye a pa vo anyen? Non, paran w vo. Respekte l, paske li toujou vo. Menm sa l te vo pou w avan, se li l toujou vo nan lavi w. Respekte manman w, respekte papa w, respekte vwazinaj ki bò lakay ou, respekte zanmi w, respekte fanmi w. Paske respè w bay moun, se respè sa moun ap ba ou. Paske lè w respekte, ou toujou tande. Humm yo di provèb sa baby humm siw respekte moun moun paka pa respektew so pou ki rezon poum pa respekte moun piskem paskem mwen bezwen moun respektem so yeah se sa nou te vle pote pou ou aswè a mwen pa konnen si baby pran dènye bagay lap ajoute but please guys O non ton pè, o non ta mè, se le premye kòmandman, afin ke tu swa ere. Ok? So, se sa m te vle pote pou ou aswè a, paske m wè gen anpil jèn ki pa respekte paran yo, sa fè m mal lè m wè manman ap kriye, son jèn ki, on pitit ki mete dlo nan zye l, sa fè m mal lè m wè papa ap kriye, son pitit ki mete dlo nan zye l. Gen paran yo, se.

Silvouplè respekte manmanw respekte papaw e konsa bondye pap manke pa beniw ok I love you
m respekte w cheri whatever but yes bye guys.